et messieurs, bonjour et bienvenue sur Haitian Public Media, je suis votre ami Abner Gelin. Se toujou yon plezi, chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou, mwen vle di mèsi a tout zanmi, fanatik e fanmi, kelke swa kote w ap koute n. Byenveni sou Haitian Public Media e m swete n pral pase ansanm yon trè bòn semèn. Mwen vle ankouraje w pou subscribe, si w poko fè sa, gade anba la gon ti bouton wouj, klike sou li pou w kapab subscribe. Renmen videyo sa ki trè senp, Si ou renmen travay n ap fè a, gen yon ti bouton k sanble yon pous avan ke w ale, klike sou li. Fè kòmantè, e lè w fini, pataje chanèl sa avèk zanmi ou, fanmi ou, tout moun ke ou konnen, si ou panse y ap benefisye. Kòmanse o nò pou rive o sid, de ès a lwès, lemond cho tankou dife. Izrayèl sou la direksyon de Benjamin Nathanyahou deside pou l lanse 2 misil pou detwi 2 enstalasyon nikleyè ke yo kwè Iran genyen. Avèk atak sa a, Izrayèl detwi anpil jeneral e syantis ki t ap travay an Iran. Iran bò kote pa l, reponn e li lanse plis pase 370 balistik misil an direksyon Dizrayèl. Defans Izrayèl detwi anpil nan yo. Bato de gè ke Lèzetazini genyen ki sitiye tou prè a tou, te pase alaksyon pou ede Izrayèl kraze anpil nan misil sa yo. Men gen plizyè medam e mesye ki antre ki tonbe sou teritwa Izrayèl. Pandan ke nap pale la a, Mwayen Oryan ap pran dife. Imaj sa yo se imaj destriksyon de atak antre Izrayèl avèk Iran e si tèlman gen dega nou pa kapab pale. Selon dènye rapò ki soti, genyen 224 moun ki mouri an Iran, ladan l gen timoun avèk fanm e genyen plis pase 1,277 moun ki blese. ann Izrayèl gen anpil tou, yo pa fin di konbyen nèt, men yo di antre lè de peyi ka gen plis pase 230 moun ki mouri antre Izrayèl avèk Iran nan yon atak de sipriz, ann sans pa gen pèsonn ki te konnen lagè sa ta pral kòmanse. Nan yon moman medam e mesye kote ke le mond ap espere la pè pwal renye men bagay yo ap vin pi mal de jou an jou. Kesyon kap poze kounye la medam e mesye eske lè Etazini te deja konnen ke Izrayèl ta pal atake Iran eske US te patisipe nan atak sa? Sa medam e mesye Se kesyon an. Men m kapab di w laverite, pandan ke n ap pale la a, si tèlman gen konfizyon, pa gen pèsòn vrèman ki konnen vrè verite a, aleksepsyon de Trump, moun ki tou prè l, avèk Benjamin Netanyahu. Trump ki te pwomèt ke lemond pwal gen lapè. Li di, Mete m sou pouvwa a, mwen pwal fini avèk gè sa yo ki pa gen sans nan mond lan. M ap fini avèk gè antre Ikrèn e Larisi nan mwen de 24 è de tan e m ap fini avèk konfli ki genyen nan le Mwayen Oryan. Mwen se yon prezidan de pè. Twazyèm gè mondyal p ap fèt si nou eli m. Li di, Si n ta kenbe lè demokrat sou pouvwa a, twazyèm gè mondyal li pwal inevitab. Sa se te pwomès ki prezidan li menm li te fè. E jodi an medam e mesye sa ki nou wè. konplèt opozisyon dè pwomès ki te fèt. Avèk yon sans de gouvènans radikal, konfizyon tout kote, medam e mèsye lemond li an danje plis jodi an la. Now me pwoblèm nan. Divizyon pete parmi les MAGA pou bagay sa kap pase nan le Moyen Orient. E mesdames et messieurs m pral fè sa kem kapab poum eseye fèn konprann sa kap pase la malgre map eseye trè prudan paske jodi an la avèk batay ki genyen kont media piblik nou dwe fè anpil atansyon. Gè sa ke nou wè la a, se yon gè, medam e mesye, ki si konplike. Li marande nan yon seri de sekrè ki kapab eksploze mond lan. Now, men pwoblèm nan, Trump se lidè MAGA. Se li menm ki nan tèt mouvman kilt sa ki rele MAGA a. Kòm mwen toujou di nou, genyen MAGA, gen Sipè MAGA, gen Iltra MAGA. Men sa ki rann mouvman sa si konplike se paske anndan MAGA, gen plizyè ideyoloji ki pa mache ansanm. Lèzetazini sèmante pou l defann Izrayèl avèk tout sa ke l genyen. Selon Lèzetazini, sa a se yon responsabilite diven pou li pwoteje Izrayèl. Anndan MAGA, gen 2 gwoup. Yon gwoup kwè ke US genyen responsabilite sa a. Yon lòt gwoup di non, nou pa kwè l konsa. E sa a, li andan maga. E jodi an la a, m pral montre nou medam e mesye divizyon sa a, li kapab kraze maga. Gen 2 pati politik. Demokrat avèk Repibliken. Men gen youn nan yo ki sipòte Izrayèl plis ke lòt. Tou de sipòte Izrayèl paske yo pa ka pa fè l pou lajan an, pou eleksyon, tou de dwe montre ke yo sipòte Izrayèl. Men, gen youn nan yo ki pi sensè, ki pi atache, se Repibliken. Repibliken sipòte Izrayèl plis pase Demokrat. Sa se yon bagay ke tout moun konnen. Paske Repibliken kenbe banyè levanjil la. Yo kwè ke Izrayèl se pitit Abraram. E akoz de bagay sa, biblikman yo gen yon obligasyon pou yo defann Izrayèl. Demokrat kwè l tou, pou rezon politik, men yo pa si radikal nan sipò yo. Anndan Pati Repibliken an, kòm mwen te di n deja, nou gen MAGA, ki divize antre sa ki rele yon sipò san kondisyon pou Izrayèl avèk petèt anndan MAGA a. E se sa jodi an la a ki pral divize MAGA. Ou pral wè kote ke yon grann pati nan MAGA ki dakò avèk demokrat. E gen yon lòt pati ki di non. Nou dwe defann Izrayèl kèlkeswa sikonstans la. Benjamin Natanayhou bò kote pa l, li konprann sa k ap pase la a. Li se yon politisyen ki gen eksperyans. Li la lontan. Li fè eksperyans avèk tou lè 2 pati politik, ke Demokrat, ke Repibliken. Men gen yon bagay ke Benjamin konprann Ozetazini jodi an la a, de administrasyon sa a. Li konnen byen Trump kapab manipile. Li konnen trè byen ki bouton pou l peze pou manipile prezidan sa a. e Benjamin Netanyahu ap itilize tout konesans sa yo, eksperyans sa yo pou l rale Lèzetazini nan yon konfli dan le Mwayen Oryan. E medam e mesye, prezidan an li tonbe nan pyèj la. M pral fè n tande Premye entèvyou ke Benjamin Netanyahu t ap fè sou Fox News depi ke yo atake Iran. Li te parèt sou Fox News pou l vin eksprime rezon menm ki fè yo atake Iran. Nou konnen byen Fox News Se sukisal maga. Donk, sa pa yon sipriz, se la ke li ale an premye pou l al pale. Nou pral tande kesyon ke yo pral poze l, poukisa menm ke l atake Iran? E Benjamin pral eksplike rezon l ki fè menm ke li atake peyi Iran.

Li deklare, Paske te genyen menas ki iminan. Iran prèske kreye yon bonm atomik. Paske Iran sou chemen pou l kreye yon bonm atomik ki se yon menas dirèk pou sekirite Izrayèl. Izrayèl kwè ke Iran prèske kreye yon bonm atomik. Yon bonm atomik ke yo panse si Iran genyen l, premye kote l pral teste l se an Izrayèl. Se sa ke yo kwè. E avèk kwayans sa a, misye deklare li atake Iran. Li atake Iran pou kapab defann Eta Dizrayèl. Nan akò mwen di n deja, kesyon an, èske Lèzetazini konnen e èske US patisipe nan premye atak sa a?

Benjamin ap eksplike pwen pa pwen, selon li menm, evidans ke l genyen ke Iran gentan prè pou menm ta bati anviwon 10,000 balistik misil, chak yo peze yon tonn, e Iran gen entansyon pou l delivre misil sa yo nan vil Tel Aviv oubyen Izrayèl.

Gen dè milye balistik misil. Li di pa gen peyi ki kapab chita pou yo aksepte bagay sa a. E nan kontèks sa a, li defann Izrayèl e l panse tou ke l defann mond lan. Now, Netanyahu bò kote pa l montre ke aksyon ke l pran an, li pa sèlman pran l pou defann peyi l, men pou l defann mond lan. E nou pral wè kote ke l montre ke Izrayèl ap menm defann Lèzetazini nan aksyon ke l pran la a. Ann avanse. We can't have the world's most dangerous regime have the world's most dangerous weapons. We're protecting ourselves, but by doing so we're protecting many others. Nan, tande byen medam e mesye, sa enpòtan pou nou konprann. Entelijans ke l genyen an, kote l jwenn li?

Medam e mesye kesyon sa li trè enpòtan. Poukisa li enpòtan? Paske si ou tande Benjamin kap pale, li deklare li gen entelijans e enfòmasyon ke Iran prè pou l bati dè milye de balistik misil ki peze yon tonn ke Iran kapab itilize pou detui Izrayèl e lemond. Selon li menm, li gen entelijans sa a yo ki ba l enfòmasyon sa a. Men, pwoblèm ki genyen sè ke pa two lontan de sela, nou genyen nouvo direktè de nasyonal entelijans, Tulsi Gabbard, ke Trump mete sou pouvwa a, Manmzèl t ap pale devan Kongrè Dèzetazini. Li deklare US gen evidans e entèlijans ke Iran kanpe sou aktivite pou l bati zam nikleyè. Se sa ke US te deklare laotrejou la a. Direktè a deklare. ke yo gen bon entelijans ke Iran sispann aktivite sa yo. Kesyon an, Eske entelijans ke US bay yo, yo pa bon? Yo pa gen sans? E si se vre, nou gon pi gwo pwoblèm. Donk, tou de pa ka verite. Yonn nan yo son mansonj. Si Izrayèl gen entelijans ke Iran sou chemen pou l bati tout misil sa yo, e Lèzetazini deklare yo gen evidans ke Iran sispann aktivite sa yo, gon bagay ki pa mache. Men, tann mwen, m pral esplike w sa k ap pase la a. Kèlkeswa, medam e mesye, evidans ke US te kapab prezante Benjamin Netanyahu, li pap aksepte l. Paske se pa objektiv sa a ke misye genyen. Misye vle rale Lèzetazini nan yon gè nan le Mwayen Oryan pou ede l fini avèk Iran. Sa se objektiv la. Donk, menm si ke US ta genyen prèv ke Iran pap bati zam nikleyè, kwayans ki nan tèt Benjamin Netanyahu a pa gen pèsonn ki ka retire l. Alò, m pa di ke Iran pap fè l non. M pa di ke Iran pap fè l. Malgre Iran toujou di ke. Rechèch pou nikleyè se pou lapè, se pou enèji. Men US avèk Izrayèl di non se pa vre, se pou zam nikleyè. E gen posibilite ke Iran vrèman vle fè zam nikleyè. Gen evidans ki montre ke l vle fè l. Men, sa ki dwe fè w wè sèke objektif Benjamin Netanyahu se pran Lèzetazini jodi an la a pou ede l akonpli yon ajenda. E li kwè ke Trump kapab ede l akoz de jan ke Trump li vasiyan, se yon moun k ap mache avèk glwa e Benjamin konnen trè byen kijan pou l manipile sitiyasyon an pou l jwenn sa ke l vle a. An nou kontinye.